Madanm nan kreye yon restoran l rele l Foli Goumande. Palè Nasyonal fè fèt madi, l fè fèt jedi, l fè fèt vandredi, l fè fèt samdi. Foli Goumande. A nèg yo k mafya a demi non menn. Mwen wè seri de foto la, mwen gen foto Michel Martelly avèk Adly wi. Ou sonje sa Anel Joseph te fè Adly? Dosye sa map vin avèl pou nou nan semèn nan. Pase depi ou dim depi ou dim ka fè yon bagay e si m pat ka fè gen moun ki di pa pase voice tèl bagay wè ki pouw nan dosye sa m pral touche la m paka pa manyen ni m paka pa manyen ni oouyy mètdam matmwazèl se mesye bagay yo anpil.

La jenès nou dwe konnen sa kap wi la jenès nou dwe konnen sa kap pase e gen bagay ki te pase nou dwe konnen l ou konprann tout sa ki te sere nou dwe konnen l la jenès paske nou gen yon potorik gason konsa kap goumen pou peyi a chanje ou konprann. Se pa nenpòt nèg k ap kenbde kazat li ka met tèt li nan batay sa a. S on batay kote ke vi l anje. Nan geto a la medam mesye. Men l oblije paske l vle chanje sistèm nan. Ou konprann lajenès sa a ze mou vann. Jodi a m vin pale nou konsènan de polisye ki te mouri nan komin Kwadèboukè avèk pitit fi l nan machin nan. Gen moun ki pral di a sa s on bagay ki te pase deja men ou dwe konnen. E tèt bagay la avèk fineray li. Ebyen, lanmò polisye sa a, se yon bagay ki tèlman terib, menm ou menm Fadou ap tande m lan, w ap fè tèt ou travay. Se yon kontra. Yo tap bay Ejenyè Toma a tout moun depi w yon moun ki sot nan komin kwadèboukè w pa ka pa konn Ejenyè Toma Ejenyè Toma aktyèlman la li kite kay li depi aprè polisye sa fin mouri l pran madanm ni pitit li lal viv nan peyi lokap se te yon kontra 45 mil dola vèt yo tap ba li l epi menm kontra sa yo vin etire l nan men l yo bay polisye a l Epi ebyen Ejeni a vin santi l vekse, li pran e wout li, li moute nan baz nèg 400 mawozo yo, nèg lamò san jou yo. L al pote nouvèl ba yo epi yo chita antre yo kat sou tab. Men, ti vòlè yo bay pou lamò san jou a, li gen yon ti vòlè nan do l ki rele ti gode. Ti gode sa touye moun tankou dlo, tankou dlo tout mòd fèt yo se ti menm ti gode sa. Epi lanmò san jou remèt ti gode misyon sa a Ejenyè Toma Bout ba li a. Se menm ti gode sa a ki te manje e Dominiken an e e nan ling bò baz yo a. Menm mesye menm mesye ti vòlè sa a fò. On ti vòlè t fò aji nan peli popilasyon an. Lap gade ti vòlè sa kwaze avèk polisye a nan machin li, li manje l epi l manje ni pitit li tou. A di Ejenyè Toma menm ki fin fè bagay li. Sa pase nan jodi e tou l tou kite kay li aktyèlman la a. Misye gen kay li sou wout Bèlonton an. Ou konprann? Kay misye sou wout Bèlonton an. Si w wè yon moun al lakay la, w vin di e fanmi l ki ret nan kay la, l pran madanm ni pitit li l al viv Okap. Ou konprann? Sa vle di, se yon kontra yo t ap ba li. Yo retire kontra a nan men l, li te 45 mil vèt. 45 mil dola vèt yo vin bay polisye a kontra. Ou wè sa? Detwi lavi yon moun. E pandan se tan, menm polisye sa tou gen menm ka li nan menm ling avè l. Ou konprann? Gwo binding ka li tou. Li fè manje l. Sa vle di, kòb pa pase ni nan men polisye a ni nan men. Sa vle di fè nèg la pèdi lavi l pou ryen. Ou konprann lajenès? Sa vle di bagay yo, gen de bagay ou wè k ap pase, pètèt te pase 2010, 2011, nou dwe konnen l menm ki nan 2020. Ou konprann? Paske yon jou kanmenm, pa gen yon bagay ki fèt ki pa devwale yon jou kanmenm. Ou konprann sa m di w la? E m ap. Toujou bat bravo pou la jenes e pou tout gason sa t kanpe travay sa humm monchè anpil moun renmenw anpil moun ap pale de mwen menm kotem ye nan site ki kotem antre aktyèlman kilè sa e madi sot pase a mte anlè nan mòn nan gran ravin gen moun yo pa konn si e humm si msanse. Fè pati la jenès la non. Se yon gang kap di monchè misye misye ka batay misye ka chanje ayiti ayiti bezwen nèg tankou misye wap gad yon gang wi kap fè li se movann kap di yon nèg tankou movann ka dirije yon peyi bon paske yon nèg kap rele kont lavi chè kont kriminèl humm se yon gang wi epi lè sa si te fanm lan te la menm li te dwe kite pi vwal pou popilasyon an ap tande an jeneral. E m gen pou m fè tande, an jeneral, kote yon kout gang ap pale de Morvan, k ap di yon nèg tankou misye, s on nèg yo ta sipoze remèt yon bò nan ti peyi Dayiti l ka chanje l. Ou konprann? E m ap felisite tout moun ki toujou branche sou Morvan nan, Adye Joseph. Ou konprann? M p ap ba w manti. Ou pran w bò nan Ayiti. Ou pran w bò nan Ayiti. Se konsa m t ap esplike nou jan lamò misye pase. Ou konprann? E mwen menm, m ap toujou vin ak bon enfòmasyon ba nou. Paske.

Paske yo tande'm e yo di ke e pa ti travay mwen p'ap fè pou peyi a. Gang ki gang! Yo di e pa ti travay mwen p'ap fè pou peyi a mèdam, matmwazèl e mèsye. Nou sonje lè ke mwen te ba nou e dosye polisye ki te mouri nan kwadèboukè la tout pitit li linifòm li sot chèche yo yo touye'l. E se li ou wè misye sot ba nou ki enjenyè pou ki kontra e nou sonje patnè sa t'ansyen polisye li te ye li te vin nan finans. Yo man yo yo se enjenyè yo gen konpayi bagay pou enjinri enjinri jan yo rele l lan ki pou fè e kay ki pou fè iks ki pou fè ygrèk ebyen men poukisa yo yo fann tèt misye e misye t ap planifye pou l te menm kite peyi sa e nèg yo rete kòm vwazen e l e nèg lanmò san jou yo m te esplike nou deja m te di nou e babi menm a a men l ki te ki te tiye nou sonje babi lòt depòte a te vin tiye ak te o brezil ki kite peyi a ki vin touye l li te akonpanye de ti gòdèt ti gòdèt la misye di w misye misye Misye fann moun dèyè do lanmò sanjou san bagay ou pa wè lèm fin bay dosye lanmò sanjou a lanmò sanjou di konsa yon nèg jis lafrans gen youn ki di dèyèl lal di non e kanadal ye pou nèg jis kanadal konn bagay yo konsa èske pa youn nan nou ki dil misye bay yon pakèt nèg sanksyon nan baz lanmò nan baz 400 mawozo medam matmwazèl e mesye bagay la ap tranble larepiblik e pandan mwen menm avèw nap pale la anpil nèg sezi paskem kenbe yo. King alaganache.
Medam mesye m pap gen tan fè istorisite baz pilat pou nou. Bon se demen a midi nap sou bat bravo pou la jenès tou al like paj bat bravo pou la jenès la nap sou li. Nou konprann? Bagay plen fake paj, plen fake nèg kap fon seri de dezòd kap met bagay sou youtube nan bon bagay la se bat bravo pou la jenès Morvan John Colem li ye se la a pou nal bat bravo pou la jenès e la a pou nou ale paske m te ba map ba nou istorisite baz la men sèl sa pou nou konn apre midi an Exekiel ki chèf baz sa a ki se pitit yon pastè ki se chèf baz pilat se li k pot laptop Premye Minis peyi a Joseph Jouthe e lèt Exekiel ak tout Joel tape deja 2 chèf gang baz Pilat yo, yo pral yon kote ki rele kote nou wè ba gen polis polifront yo nèg yo prale sou fontyè a e nèg sa yo avèk Fantom Barikad Kouso sèl bagay yo ye paske Ti Grèg. Polisye, nou tande yo di nou ki pati e m kwè aktyèlman la misye nan Kanada la a. Hein? Nèg sa yo rive nan Santo Domingo ansanm, yo t al nan Bisente y ap jwe, y ap bwè gwòg yo, y ap byen manje, y ap bwè! Fantom, Ti Grèg, Ekzekyèl! Twa nèg sa yo, se yo k toujou ap tchipan maten midi swa e gen plizyè kou k fèt e kou yo fèt ansanm. Bat bravo pou la jenès dosye yo la demen midi m salye la jenès m pap gentan m pap gentan ba nou tout dosye yo nèt kisa paj bat bravo Pou la jenès la, la 15 mil moun. Nou vle l rive 30 mil moun rapid rapid. Depi w al sou yon paj ou pa wè l gen 15 mil moun, ou wè l make bat bravo la jenès, ou wè l gen 15 mil moun, e pa bon paj la l ye. Twòp kopi, y ap kopye nou! Men, gen yon bagay ki orijinal nan nou, pyès nèg pa ka kopye l, ou ka renmen, ou ka rayi, afè k gade w. Depi la jenès avè nou, se ou k pou pè, nou menm nou pa ka pè pèsonn. Bat bravo pou la jenès!